Ke El Shaddai li menm li pran swen nou, li menm ki te toujou pran swen nou depi lè nou te fèt, depi lè nou tou piti, ebyen eh li menm kap kontinye pran swen nou jiska no jou, ebyen eh nou beni non li pou sa, nou glorifye non l, paske li se Etènèl dèzame. se Zebaot e nou salye tout moun tout moun tout moun kap pral gade video sa tout boul lò yo boul dyaman yo pyè presyez yo moun de valè yo nou salyew e nou diw byenvini pou nouvèl video sa nou swete kel va fè w plezi e ou va patajel tou avèk moun zanmiw fanmiw tout moun ou ta renmen wè. ba bèl bagay sa yo, bèl emisyon sa. E kote ke nou, nou sonje nan dènye video ke nou te fè, nou te pale de e le saba, kote ke nou nou tap di, ebyen eh le saba li menm, se yon bagay ki, ki trè trè trè e fòmèl e obligatwa pou Letènèl, pou Adonay, ebyen paske li te di sa nan Jenèz 2 vèsè 3, depi nan Jenèz 2 vèsè 3 e nou te ba w plizyè vèsè biblik tou ki pale de sa, ebyen kote ke Jenèz 2 vèsè 3 yo li te di, Yawe beni le setyèm jou, il le sanktifya, paske an se jou il se repoza de tout son ame, alò, il se repoza de tout son èv kil avè, kil avè kreye an la fezan. Sa di, Yawe li menm li beni setyèm jou a, epi l sanktifye l, li mete l apa pou li, epi se sa ki fè, ebyen, li vle pou nou obsève le saba, oke, se trè trè enpòtan. Men emisyon sa, nou pap, kounye a n ap al fè swit emisyon an, swit Jenèz 2 a, ke nou konnen ke n ap etidye Jenèz. Liv jenèz la an swa te ke nap etidye li ansanm ok nou pral atake pati e lòm e le jaden deden dakò an nou kòmanse an nou li ansanm kounya jenèz 2 vèsè 4 a

Alò, sa la nan vèsè 7 la, dja, la nou ka wè ke, ebyen, nan vès, nan chapit 1 an, li t ap pale de la kreyasyon, li te montre kòman kreyatè a te fèt, kòman l te kreye l an 6 jou, men la, vèsè, chapit 2 a li menm l ap eseye bay yon ti kras detay kòman kreyasyon an te ye, sètadi nou wè li di, il fit pleuvoir. sur la terre ok paske se apre lapli sa fin tonbe lèl fin fè lapli tonbe ebyen pye bwa yo ta pral leve chan pye bwa yo pral leve ok tout pye bwa ka bay manje ki ka ki ka ki bèl tou pou moun wè ebyen se apre gwo lapli sa li te fin fè a ebyen tout pye bwa yo te vin kanpe epi teks la esplike nan vèsè 5 lan toujou li esplike ke Enbyen se avèk dlo sa enbyen ki te vin bay la yon tankou son yon malabou li vin bay avèk tè a enbyen li pran pousyè tè a ki te fòme malabou sa epi li fòme ou menm lòm Adonay kreye w avèk pousyè tè a epi avèk e Dlo ok ki te fè labou a. Kounya se sak fè tou ebyen e pawòl li pawòl kreyati a di ebyen lòm tu è pousyè e tu retonera dan la pousyè som 90 tou li ap di sa som 90 vè vèsè 3 ok li ap di ke ebyen lòm ebyen E pousyè w ye, enben ou gen pou w retounen nan pousyè. Kounye a la, sa n kapab wè, se ke Letènèl li menm li soufle souf narinn li nan ou. li mete souf de vi a nan nan ou a di li pran narine ou li pran nen ou li soufle anndan ou se sa ki pou mete lespri l anndan ou kounya sa vle di yon moun ebyen ou wè kap respire souf sa ou wè ou genyen an ebyen li pa menm jan avèk souf sa ou wè tankou lòt bèt yo genyen pase lòt kreyati yo se jis pale Adonay pale epi Yo menm, yo jwenn vi. Men ou menm, Kreyatè a te pran san l, li pran tan w, li pran tan l, eskizmwa, li pran san l, li, li, li pran tan l, enben, pou l fòme w, pou l fòme tout zo w nan ou, tout mwèl, tout venn yo, epi apre, li pran san l tou, li soufle anndan w avèk bouch pa l menm ki trè beni, enben, li soufle sou sa anndan w, Ok se sak fè ou te la pou w viv etènèlman men se aprè le peche nou pral vin mouri li soufle souf li anndan w li mete lespri li anndan w ok ebyen se sak fè ou son kreyati ki vrèman mèvèye e ki gen anpil anpil enpòtans pou li non sèlman sa li te ba ou tout pouvwa sou tè a sa vle di ke Jan li menm lap gouvène anlè a, lap gouvène tout bagay, enben ou menm tou li te kreye mond pa ou la pou ou menm tou pou te kreye. E se sa k fè li te di, ou kreye ak limaj li, ak resanblans li. Sa vle di, jan li menm li domine a, ou menm tou fò w domine tou. Oke, se sa k rele lè w kreye a imaj li a. Se pa paske ou gen de zye ou pou w panse kreyatè a se de zye l gen tou. Se pa paske w gen de men pou w panse Kreyatè a e de men l genyen tou. Lwen de la. Lè l di ke ou sanble avèk li, oke, li fon e, e, e, e, e pou ou resanble ak limaj li a, enben sa vle di ke tout karakteristik ki nan li menm nan, ki la, ki anndan l, ou menm tou, ou gen menm karakteristik sa yo tou ak yon degre de limi, de, de limit, ou de, ak yon degre limit. Sa di ou limite. Paske ou pa kreyatè. Se li menm ki kreyatè a, se li menm ki san limit. Ok? Men, jan ke l ap domine nan syèl la, l ap domine sou tout linivè, ebyen ou menm li te kreye ti inivè pa ou la, ki se mond sa a, ki se latè, ebyen se la li te mete ou menm. pou dirije, pou gouvène. E se tout sa yo tou ki pral pwovoke ògèy lakay Lisifè, enben ki pral vin fè l devni an Satan, kote ke li te li menm tou li li te bezwen yon kote kote se li menm ki mèt, se li menm ki wa, se li menm k ap gouvène la. Enben li wè ke lòm ki se yon kreyati ki fenk fèt, pandansetan li menm li te la avan, paske Adonay te kreye syèl yo avan. e men li wè li menm li poko ka gen ti pati pal pou lap dirije tou men e sa tou ki vin pwovoke ògèy e men li vin moute ògèy lakay li e men ki fò wèl tal fè sal fè a epi kreyati a te chasel byen rapid dans les lieux ténébreux. Ok kounya nou pral atake pati jaden Eden lan se li menm se la nou pral fè plis tan. Ok kounya ann atake pati jaden deden lan an nou kontinye vès lekti an vèsè ke nou tap fè a kote ke nan jenèz 2 vèsè 3 an nou pran kounya vèsè 8 la jiska vèsè 14 la li di pi Adonay planta un jardin en Eden du cote de l'orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Adonai, Yahweh, fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et à l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La sèlman nou kapab kòmanse di pou nou di ke ebyen tout tout bagay ou wè nan mond lan Li soti du de l'arbre de connaissance du bien et du mal. E sak fè wè wap wè lòm fè machin ebyen machin nan li son byen li ka transpòte w ale byen byen lwen dan kelke zè oubyen kelke minit pandan se tan lontan se te cheval ou te oblije monte se te milèt se te chamo ki tap pran plis tan. Se yon byen ke l ye, men an menm tan tou ou wè, byen sa a, li gen yon mal ladan l kote ke li ka touye ou tou. Lòm fè avyon, nou ka vole anlè, se an se yon trè byen, se yon trè bèl bagay, men an menm tan tou, ou ka mouri ladan l. Se sa k fè, e sa fè m di w tout sa w wè nan mond lan la a, n ap fonksyone sou, sur oubyen sous la connaissance du bien et du mal. Men, pyebwa ki te ka fè nou pa mouri a, enben, nou konnen ke Mèt la, apre ke nou te fin peche, te mete cheriben yo kanpe nan jaden an, epi li, yo te pran l, yo te pran pyebwa sa a ki se Lab de Lavi a, yo te pran l epi y al mete l nan syèl la kote Papa nou, Adonay, li menm li syeje. Enben, e vèsè 9 la, li.

Le katriyèm flèv se le frat. E kounya, frè m sè m yo, lè n wè imaj sa, kisa li di nou? Kisa li fè nou panse? Hein? Byen gade l pou n wè. Hein? Byen gade imaj la, na dim kisa nou wèl kisa nou wèl sanble? Nou pa wè sa se la tè lèl te fenk fòme? Sa se tè a wi fòm tè a lè tè a te fenk kreye lè Yawe te kreye tè a son sèl tè ki te genyen ak yon sèl mè paske nan jenèz 1 an li di sa jenèz 1 e Nan Jenèz 1, ke m chèche vèsè a pou ou. Nan Jenèz 1 vèsè 9, Jenèz 1 vèsè 9, li di, Yawe di, Ke lèzo ki son odesou di syèl se rasanb an en sèl lye, e ke le sèk parès. E sela fit ensi. Si Adonay te mande pou gen yon sèl lanmè, sa vle di tou te gen yon sèl. terre e vwala sa se fòm tè a ok lè l te fenk kreye ok kounya la gade byen ti pati vè sa vè yo la yo di tout tè sa yo se te tè timoun sè m yo l te palan de fis de sè m nou konnen Noye te gen 3 pitit ok ebyen te genyen e sè m Kam e Jafèt. Ebyen pati jaune yo menm se pou jafet epi pati bronze lan oubyen krem lan maron an jan w ta vle di l la ebyen se afrik ki se kam donk si wap gade byen la nan pati sèm lan wap wè kote k rele loryan an la li tou akote afrik se sak fè afriken yo toujou ap di w se lafrik ki la mè de limanite Nou, yo, yo pa konnen vrèman si tè sa yo avèk tè Oryan an avèk tè Afrik la yo tout te kolye ansanm, men li pa t, sa vle di, sa pa t vle di ke Loryan te fè pati de Lafrik. Kounye a, sa ke m vle di pa la, sè ke, ebyen, Adonay te, Adonay di la nan Jenèz 2 a, oke, li di, Yawe, ebyen, planta un fleuve, planta un jardin en Eden. Ok Li di Adonay, Yawe, planta un jaden an Eden du kote de l'Orient. Sa vle di Eden te twouve l dan al a l'Orient. A di men l'Orient ki tou arebò lanmè a la, ke pase pran tout kot sa la. Tout kot sa la se l'Orient. pase arebò Afrik la la, ki dep kòmanse depi nan sant lan la, pase sa vle di sa se peyi de loryan. Epi, men yo di premye flèv la, premye e gen yon flèv ki te soti nan jaden an, epi flèv sa li te divize an kat bra, enben premye bra flèv la li te rele Pichon e sesi, Pichon sa se la yo jwenn lò e sesi se pa nenpòt ki lò. se lò pur avèk bedelyòm e pyè doniks ki se de pyè presyez vrèman e pyè presyez yo vrèman ki genyen anpil anpil valè paske yo fè pati de la kreyasyon osi ebyen yo fè n konprann ke se li te apati de loryan men si w gade kat sa la Tè sa la wap konprann. Si w al gade sou kat e pase m wè anpil moun ap fè erè sa. Yap chèche kòmsi konprann Janilden nan sou nouvèl kat jeyografik ke nou genyen an pandansetan yo pa konnen ke tè la li fè de mouvman de rotasyon anpil paske nou pase plizyè peryòd de e mouvman paske tè a te an mouvman sitou aprè ladelij de Noye. Ok tankou ann gade sa la nap wè sa se te a lèl te fè fòm yo li gon fòm C talè m pral moutre nou m pral moutre nou kounya talè la la lune nan li bay menm fòm nan tou se sak fè lè kreyatè a ap kreye enben li ba ou la lune nan pou w gade kòm siy kòm senbòl ki pou ba w men nan ki jou w ye men nan ki dat ou ye men nan ki epòk men nan ki ane ou ye. Dakò? Alò, n ap gade la a, sa se tè a lè l te fèk fòme, fèt an fòm se. Epi la a, dezyèm nan la a, dezyèm sa la a, ou apral wè sa se lè tè a kòmanse ap fè mouvman, sitou apre ledelij. Apre kèlke zane ankò, kote tè a kontinye ap fè mouvman, li pral vin ba ou lejirasik. Alò, te m te m site non yo. Premye peryòd lan, sa vle di lè tè a te fèk fòme, ebyen,

deplase avèk de sounami osi, nou vin tonbe sou la peryòd de jurasik. Aprè, aprè jurasik lan, tè a kontinye ap fè mouvman toujou, l ap pwogrese, ok, gen de vòlkan, gen sounami, tranbleman de tè tou sa, ebyen tè a vin ap move, ki vin ap, vin ap e deplase de goch a dwat. E kounye a nou vin tonbe sou la peryòd de kretase ou. Aprè. Aprè ke aprè peryòd Kretacewous lan ebyen vwala se kounye a nou vin tonbe nan mond pa nou an nan kat nouvèl kat sa ke nou genyen an jounen jodi a men avan sa tout tè yo te kole ansanm ok tout tè yo te kole ansanm jan ke ou ka ap gade l la la dakò m espere ke tout moun konprann. Wè li? Tout tè yo te kole ansanm. Ok, kounya nou pral wè, nou pral konprann kounya avèk pati sa a, ok, ki kote vrèman Mwayen Oryan an te byen, byen e pwobableman te pozisyone, e kòman tou flèv yo te pase. Kounya, mwen gen de tèks ke m pral li pou ou, de tèks sa yo, se yo menm ki pral ede nou konprann premye, ebyen premye flèv la.

et de la pierre d'onyx. Kounya la, si nou bezwen konnen vrèman, ebyen, ki kote e premye fleuve sa, kiyès, ki peyi sa ki te rele peyi Avila a? Ou mèt al chèche sou tout entènèt la la, sou tout sit, w ap wè yo pa ka ba w ki kote ki Avila a. Poukisa? Paske y ap fè bagay etid yo a, ok, y ap fè etid yo a sou nouvèl kat ke yo genyen, nouvèl kat jewografik sa a. A di yo ap yo ap chèche bagay kòmsi an Ewòp, Azi, Afrik epi gen Amerik. Pandansetan, okòmansman, tè a te yon sèl tè ke l te ye. Oke? Kounye a. Pou nou konprann, pou nou jwenn peyi sa a, ebyen, nou pral oblije al li Jenèz 10, ok, nou pral li Jenèz 10 vèsè 30. E se Jenèz 10 vèsè 30 lan ki pral ouvri zye m, ki pral di mwen, men ki kote, ebyen, timoun sè m yo, men ki kote tè yo te kòmanse ak men ki kote l fini. Jenèz 10 vèsè 30. Depi nan vèsè 21 an la lap esplike tout pitit ebyen e Sèm yo se la posterite de Sèm li fin bay premyèman posterite de Jafèt jenès 10 lan aprè sa li bay posterite de e de Kam paske Kam tou gen yon pitit li kite rele Avila osi men Avila a se te pitit Kouch yo se menm pitit Kouch pitit Afrik sa vle di ke premye flèv la li pa pitit pa a li pa a a avila kam nan pitit kam nan paske yo yo yo pral di m e nan vèsè pi ba yo nan jenèz 2 e e apre premye flèv la dezyèm flèv la se seli ki an tou an e le peyi de kam sa vle di an an palan de flèv giyòn men si yo tap pale de avila kouch la yo yo pa tap di premye a al nan peyi Avila, sa vle di Avila ki ap pale a se yon lòt Avila, men se pa Avila pitit Kouch la. Kounye a, nou pral wè, e an nou li kounye a Jenèz 10, vèsè 29 a 30. La y ap pale de pitit sè m yo, kòmanse de.

Adi, Avila se pitit pitit, alò, se pitit Joktan, e Joktan ki se pitit pitit Sèm. Kounye a, vèsè 30 lan di, Ils habitèrent depuis Mecha, du cote de Sephar, jusqu'à la montagne de l'Orient. A, atansyon wi, Adi, pitit Sèm yo pa t abite egzakteman a Loryan non, oke. Fòn fè atansyon avèk lè nap li. Pitit sèm yo sitou pitit pitit oubyen pitit Joktan yo ki se pitit sèm yo pat abite egzakteman a Loryan. Yo di, vèsè a di ils habitèrent depuis Mecha. Sa vle di gon yon zòn nan sou planèt tè a la nap gade a la gon yon zòn ki rele Mecha.

tè timoun sèm yo te rete ok ha kounya la m pral moutre nou yon imaj alò depi sou sa la m ka kòmanse mwen moutre nou imaj ke nap gade la nou wè pati vè sa la lal fini jis anlè nèt dan le nò ou wè sa vle di ke mwen gen enpresyon se la ki se fa la se fa sa vle di peyi de mecha se tout tè a Peyi de mecha se tout tè a la nwa gaye a ki konpri amerik lan ak tout ewop tout sa yo se ewop wi ti pati ou nou wè ki tou piti yo la tout se ewop se lewop paske tout tè yo te kole ansanm ok tout sa yo se ewop tout sa yo se ayiti ki la kiba tout ti nou wè ti zanti yo ok tout e yo menm ki la epi

Nou wè sa e dènye bout la. Haa! Lè m tonbe sou imaj sa, m tèlman sezi e m vin konprann anpil bagay. M sezi e m konprann anpil bagay. Paske imaj la tou bay sinifikasyon tout bagay. Sa vle di, wè nèg yo gen verite yo nan men yo, men se nou menm ki pa janm konnen, ki pa janm chèche konnen tou. Ok? Du côté de l'Orient, vin wè. ale jis a Mecha e di kote de Sefara, li di, Tout tè sa yo se pi, se pou pitit sè m yo ye. Sa vle di tout se pou sè m. Ou wè? Ok. La a, m kwè ke tout moun konprann la. Kounye a, m pral montre nou yon lòt imaj. M pral montre nou yon lòt imaj kounye a la a. E. pou n ka kontinye di sa n ap di a. Sa se jwèt nèg yo k ap moutre ke men kote peyi mecha wè mecha wè kote yo fè ti penyen nan kòmanse la ale di kote de sefa yo di pou nèg yo se sèlman ti bout tè sa a la a wè ki te pou sè m ki te pou pitit sè m wè sa vle di men de mecha a sefa pase lè m wè bagay sa a m di kyèt fò m al fè yon rechèch sou sa. Di fòm al gade ki kote k te teritwa Mecha a, ale di kote de Sefa la, epi wè. Men sa m jwenn. Sa vle di, tout pitit sè m yo ou tande k ap pale a, y ap pale a, di menm pitit Izrayèl yo tou, se bon epa pase. Si yo di se sèlman sa ki ti bout tè a, di e la Izrayèl te ye, a di se la moun yo te ye. Konprann? A di peyi Mecha a kòmanse sèlman ti kote sa w wè a la, ale la. Apre sa tout Ewòp se pou yo, tout Lamerik lan se pou yo. Ou konprann? Se sa k te nan tèt yo. E vòlè sèlman ki nan tèt yo. Mache vòlè bagay moun sèlman. E sèl sa yo fè pi byen. Ou konprann? Men sa tou, se yon pwofesi l te ye wi. Men m vin fè yon emisyon sou sa. E ou menm tou ki entèlijan, ki gen lespri. du Créateur nan ou, ou mèt al li Jenèz 9 wap wè kisa Noye te di lè l tap bay lè l tap pini Kam e pitit Kam nan ki se Kanaran e lè tou li tap beni Sèm avèk Jafèt lè l te sou an. epi se 2 mesye yo kite pranl yo te met rad sou li men Cam li menm se ri l tap ri e se nan rizib li te pase Noé al li pou wè sa Noé te di epi wap konprann sa map diw la sa vle di Jafet te toujou gen misyon pou l te vòlè teritwa Azi li tap toujou kite la lakay li ki se Azi ki te jis nan le nò ok. Men ni, sa se lakay Jafèt, Azi. Men ni, Azi, Azi, se la l te ye, se dan le nò. Okòmansman, la, Lazi, se te toujou dan le nò. O, o, o, okontrè, jan nou panse kòmsi Azi se alès la, e pa vre. L, tè a, li m, lè l te yon sèl, Azi se te pito anlè, anlè nèt li te. Ou wè? Epi, Loryan, se te toujou Loryan, alès, men ni la, epi Afrik. Anba a la, Sid epi Lwès, Loksidan, se te toujou e Lewòp, e Lamerik, e Lazi Minè, ok, e lè tout lè Karayib, se te nou menm. Se te lè sèl. Lè Semit. Ok? Ay di, nèg yo ap eseye, ebyen, e, blo, blofe nou, lè nou, lè yo montre nou sa se mecha a, e la mecha kòmanse ale di kote de se. Sa vle di, tout zòn ki rele Mwayen Oryan jodi a, Arabi Sawoudit, Asid la ok avèk e ka Qatar Yemen Oman a di tout peyi sa yo se yo ki nan zòn sa la Koweit ok san san san gen lòt m pa m pa m pa m pa site tout se yo ki la epi yo fè n konprann se sèlman la e sa k fè yo yo pran Izrayèl yo yo yo plase l kote wè l ya la a di se se la pèp pèp pèp pèp pèp jwif yo oubyen Pandansetan, tout se mansonj, tout se manti, tout se bagay ke yap montre nou sou nouvèl kat la. Pandansetan, ansyen kat la, vle di ansyen, tè ansyen moun yo te konn viv la, yo pa janm moun, yo pa janm montre nou li, eskize m. Ka la, nou kapab di ke, ebyen, Jaden Eden nan, yo di se a Loryan ke l te ye. Donk efektivman, e tè sa la, pwoba, wi, tè sa yo la, li te twouve l. Mwen kap mwen kapab di tou lo e Eden kote jaden an te ye a nan peyi Eden a di a vle di pe ni ke tou di loryan ki tou di Eden ebyen se menm bagay la paske se yon jaden ki te twouve l nan Eden ok paske paske e pa bliye ba e e vèsè a di letènèl planta un jardin an Eden. Se yon jaden an Eden. E lè w al, lè w al chèche mo sa a an ebre, w ap wè li ba ou, li ba ou jaden Eden se Gan Biden. Gan Biden ki ta vle di jaden dè delis. oubyen ki se yon jaden oubyen ki te genyen tout kalite bagay ladan l, se yon jaden trè liksye nou te kapab di ok se yon kote de liks trè trè liks gen tout sa w bezwen pou w pran plezi w kòmsi pou pou w santi ke w ap viv yon vrè vi ok se kò se sa yo rele paradi a se yon paradi sa vle di se yon jaden ki te anndan Eden le jardin en Eden. ok e sak fè yo tou rele ja ja jaden deden ou byen jaden de eden ebyen yo just mete apostwòf la yo fè lyezon an se jaden deden sa vle di jaden an se nan eden se nan peyi eden ke li te ye men ki kote eden nan te ye se a loryan lè yo di ke lè ou wè yo yo mete di kote de loryan sa vle di se pou yo moutre ou de ki teritwa se pozisyon an se direksyone ke l direksyone w men Kote egzakteman li te ye? Ok, li te egzakteman la, bò lanmè a la, ok, bèl ti van lanmè, se menm jan lè w al nan bèl otèl jounen jodi a la, ou sou, ou chita sou transat ou, ok, epi w a, w ap pran bon ti van lanmè, konprann, bagay serye, wè sa m ap di w la, enben se sa. Epi premye flèv la pase la a, y al antoure tout peyi Sèn nan la a, se peyi Avila a. Ok, ki te kòmanse, peyi Avila a li menm ki kòmanse depi di kote de Mecha, di kote de Sefa, nan, nan, nan peyi Mecha, kote se, se, Sefa a mennen anlè a la a, ti pwent vè la a. Pi, epi li t al fini kibò? Egzakteman kote jaden Edèn te ye a, ki se le, le, jiska lamontay. de Loryan. E premye flèv la e la tout la wèl pase. Pi dezyèm flèv la ki se flèv de Giyon, li pase pran tout Lafrik lan la. Li antoure tout Lafrik. Ok? E pi, twazyèm flèv la ki se Idekèl, li pase pran. la Lasiri. E Lasiri se ankò nan nan zòn sa yo la Azi Minè lan, nan zòn Azi Minè a o sant, ebyen li pase ebyen li e pase vè Lasiri. Epi katriyèm nan menm se Idekèl, ebyen se siman Idekèl li pral jwenn Jafèt anlè a la ki se Azi. Ok, donk e premye flèv la jan yo di nou an se kote ki gen lò yo ba avè di ebyen flèv la te pase. Kote ou wè flèch la voye direksyon an la? La, egzakteman nan peyi Karayib yo la, nan peyi Karayib yo, nan peyi Ewòp yo ak tout Amerik la ki te kole ansanm, enben se la yo ki te bay lò pur, ki te gen bèl bagay ladan yo konsa. E sa k fè ou wè tè sa yo tou, tè sa yo, yo beni, yo bay anpil manje. Epi, se kote tou, lè moman esklavaj, lè te vin gen moman esklavaj, ebyen nèg yo te vin ranmase anpil lò isi a. Anpil min lò, anpil min petwòl, anpil min dyaman. E se sa k fè tou di kote de loryan osi, loryan, w ap wè yon zòn tankou Arayis, Arabi Sawoudit, Koweit, tout moun ki nan, tout peyi ki nan zòn sa yo la, e peyi yo ki chaje petwòl. Sa esplike ki sa? Sa esplike ke se paske te gen yon sous la vrèman. ki te rele Eden e men ki tap bay tout la tè manje. Men, yo fèm konprann, yo, tèks la tou fè w konprann, men premye flèv la tou e men li te gen benediksyon ladan l tou, se tout sa yo te, ki pase bò kote sou tè sè m nan, menm ide ke l la tou pase bò kote nou, ok, a, avèk nou sou, sou, sou tè pitit sè m nan. Ok, bon, m swete ke map kanpe la pou dezyèm soti. Dezyèm pati jenèz chapit 2 a. Nap tounen pou e twazyèm pati a pou n tèmine avèk etid sou jenèz chapit 2 a apre sa pou n al pran chapit 3 a. Men avan m ale m te vle montre w lalin nan. Kòman lalin nan ye avèk jan wap gade imaj sa la a. Ou wè l gon fòm se, se pa vre? Ou wè l gon fòm se? La nap gade sa se la lune nan. Gad sa. Gade byen pou wè sa m vle moutrew la. Nap wè tout pati blanch sa yo la se pati ki voye limyè la, ki voye limyè pwisan yo. Ok. Sa ki klere tout tè la. Ok. Men nap wè. Genyen yon ti pati nan mitan an la a ki tou nwa, ki nwa a, a di la ou se tè a ki la, ki nan lalin nan. Se tè a ki kou alò, wi, se tè ki nan lalin nan, oke, n ap wè la, wè. Gade byen pou wè pati ki nwa yo ki fòm ou wè l genyen. Hein, ou wè, ou wè fòm se a? Ou pa wè l? Ou wè, sa vle di ki sa? Adonay montre nou ke, men lè l t ap fè kreyasyon an, men ki fòm ke li te genyen, men ki jan, e se sa k fè nan Jenèz premye a, oke, se sa k fè nan Jenèz premye, lè l ap montre w lakreyasyon, lè l ap montre ke, ebyen, lè gran liminè, lè l t ap fè lè gran liminè ki se pi gwo a, ki se solèy la pou prezide, a ojou e pi piti an ki se lalin nan ki pou prezide oswa ebyen nou ap jwenn tout bagay sa yo nan jenèz premye vèsè ebyen 14 vèsè 14 jiska vèsè 17 la alò. Nou kapab di jiska vèsè 19. Ok, de vèsè 14 jiska vèsè 19, Jenèz premye, vèsè 14 jiska vèsè 19, l ap esplike sa. Ebyen, li te di, Ebyen, se, se bagay sa yo, an palan de lalin nan, solèy la e etwal yo, pou n gade, pou nou konnen, ebyen, men nan ki jou nou ye, men nan ki dat e men nan ki ane ke nou ye. Ok? Ebyen, la a nou wè, lalin nan gen menm fòm nan, wè, wè li? Choup! Epi, m pral montre nou yon lòt imaj. Epi sa, gade pye la a. Ou wè? Èske nou wè? Vwala. Ou wè? Menm fòm nan. Men se a. Bay fòm se a. Sa se latè, okòmansman. Ok? Epi men lalin nan. Nou wè l gen menm fòm nan. Ou wè? Sa vle di ke epi la a nou ap gade sa se imaj ke m te montre nou depi talè a, nou wè gen menm fòm nan. Sa vle di, sa vle di ke sa se latè dan la kreyasyon lè latè a te fè on sèl. Kounya a sa se kounya a nou genyen nouvèl kat sa se sa se latè ebyen lè li te ap move apre le deluge de Noe jiska no jou. Ok mesye dam. Alò, Jaden Edenn nan, se nan fòm tè sa li ye, se la ke n ap jwenn li, e m sot esplike w tout sa yo. Donk, nou kanpe la pou jodi a, pou pati sa, dezyèm pati a. Nou kanpe la e nou di tout moun ki t ap swiv videyo sa, ki t ap gade videyo sa, ki t ap swiv emisyon an, nou di yo mèsi anpil, nou remèsye w e nou ap di w alapwochèn pou yon lòt. lòt emisyon konsa ankò kote ke nap vin tèmine ebyen jenèz chapit 2 a nan yon lòt video ok nou te fè premye a ki te pale sou le saba e sa li menm ki pale sou lòm e kòman Adonay te fè lòm e osi kòman tou ebyen E jaden dedenn nan li menm ki kòman ki travay ke yo ki nou wè nan tèks la kòman travay sa yo yo menm yo tap fèt. Si ou te renmen videyo a pa ezite patajel pou fè lòt moun wèl e patajel ak fanmi w zanmi w e ke petèt ke gen konesans ebyen ke yo kapab jwenn tou yo menm pou pa kenbe lamanjay la pou kòw fòse pale. Mèsi like pataje epi rete swiv nou pou pwochen emisyon yo paske liv jenèz la fòk nou wèl tout nèt mèsi ke Adonay beni nou ke Adonay pwoteje nou e ke Adonay fè nou wè nouvèl Ayiti a mèsi tout moun.